Lakou Siprèm nan peyi Etazini pran yon jijman an favè egzekitif la e li bay gouvènman Donald Trump la pouvwa pou ke li kapab retire pawòl moun ki te rantre Etazini nan kad pwogram Biden nan. Map pale sitou de moun ki tonbe anba kategori ki rele HHP an e nan moun sa yo te gen 4 peyi, te gen Ayiti, te gen Kiba, te gen Venezyela avèk Nikaragwa. Jan w konnen l deja, 25 avril ki sot pase an, gouvènman an te fè tantativ pou ke li te koupe pawòl moun sa yo. Nou te trennen li lajistis, nou te genyen. Donk gouvènman an te restore pawòl moun sa yo. Men l pa t kanpe la, li te fè apèl avèk desizyon sa a, e nou rive nan Kou Siprèm, nou pèdi. Kou Siprèm peyi Lèzetazini se dènyè enstans de jistis ki genyen. Pa gen okenn kote nou ka ale pi lwen ke sa. Donk jodi a la, ou menm ki jiska prezan pa t gen okenn lòt fòm stati, pa egzanp, ann pran de moun ki te rantre nan mi 2024, moun ki te rantre nan fen 2024, tout moun sa yo se moun ki te rete anviwon ennan ou plis, sou pawòl yo. Sa vle di ke yo te genyen 1 an devan yo pou yo travay, yo te genyen 1 an devan yo pou ke yo te imajine ki lòt stati ke yo pral pran, kisa yo pral fè pou ke yo kapab gen yon lòt stati. Si ou se yon nan moun ki tonbe nan kategori sa a, pa gen anyen ke ou ka fè. Pawòl ki nan men w lan pral fini. Si w ap travay, otorizasyon travay ou pral koupe. Si ou gen lisans, li posib pou ke ou pèdi lisans ou. Lisans ou pral ekspire. Alò poukisa m di li posib? Paske gen yon seri de eta menm si ou ilegal yo baw lisans la ok pa egzanp yon eta tankou Florida si ou gen tps la pou 18 mwa yap baw lisans lan pou 18 mwa pandansetan li pa konsa New York New York ou gen dwa gen tps la pou 18 mwa epi yo ba ou yon lisans 5 an ok donk lisans lan li gen pou wè sitou avèk eta kote ke moun nan ap viv mentnan pi gran enkyetid kem genyen se pa pawòl la ki koupe. Paske gen de moun pa egzanp, ann pran moun ki te gentan rantre nan nan debi ane 2023 yo, pawòl moun sa yo te gentan ekspire deja. Se pa enkyetid mwen sa. Nou tout te konnen ke nou rantre sou yon pawòl 2 zan e pawòl sa yo pa t ap renouvle l pou nou. Se pa enkyetid lan sa. Pi gran enkyetid ke m genyen se ke si kou siprèm nan panche konsa nan sa ki gen pou wè avèk kesyon pawòl la, mwen deja santi ke li posible pou ke li panche nan menm fason an pou ti pyès pou Ayisyen. Paske yon nan bagay m vle nou konprann, si nou vle onèt, desizyon ke Kou Siprèm nan pran an, li pa sèlman pran l pou Donald Trump. S on desizyon ke Kou Siprèm nan pran an favè de la prezidans, oubyen s on desizyon ke Kou Siprèm nan pran an favè de legzekitif. Nan desizyon ke Kou Siprèm nan pran an, li vle fè konprann ke menm jan ke se egzekitif lan, ki bay pawòl lan, menm egzekitif sa tou, li dwe gen pouvwa pou ke li, pou ke li retire pawòl sa. Donk, se pa yon desizyon ki pran an favè Donald Trump, men de preferans son desizyon ki pran an favè de legzekitif. Kidonk, nenpòt ki moun ki ta vin prezidan demen, kit son prezidan demokrat, kit son prezidan repibliken, l ap kapab gen otorizasyon, l ap kapab itilize presedan sa a pou ke li retire pawòl nenpòt ki peyi ki gen pawòl lan. Mennan, enkyetid ke m genyen, se sitou pou tps lan. Se sitou pou tps lan. Paske, an swa, tps lan son fòm de pawòl ke li ye tou. Donk sa vle di ke, si Kou Siprèm nan genyen apwòch sa a, vizavi de pawòl moun pwogram Biden yo, sètènman l ap genyen menm apwòch lan vizavi de moun tps yo. E la m ap pale sitou de tps pou Ayisyen paske nou konnen deja Kou Siprèm lan te deja delibere an favè gouvènman an nan sa ki gen pou wè avèk tps pou Venezuela. Menan enkyetid la soti di fè ke Ayiti gen tps depi an 2010 apre tranbleman de tè ki te fin kraze peyi a. Nou an 2025 kounye a. Sa vle di gen moun ki ap viv Etazini nan moman an ki gen tps depi tanto 15 an. E dènyaman, m kwè yo te vin ba yon dezyèm tps pou Ayiti, se te nan lane 2021. Sa vle di nou nan 2025 kounye a, gwoup moun sa yo menm yo gen tps nan men yo depi tanto 4 an. Donk sa vle di ke gwoup moun sa yo ki gen tps nan men yo depi 15 an, depi 4 an, se de moun ki te gen tan bati richès nan peyi an. Se de moun ki te gen tan achte yon kay nan peyi an. Se de moun ki te gen tan achte yon machin ke ap peye a kredi nan peyi an. Petèt se de moun ki gen tan genyen biznis nan peyi an. Lè w pran moun sa pa egzanp. ki gen 15 an nan peyi a, ki te gentan gon mortgage nan menl. Ok? E mortgage kel te gen nan menl lan, se tps lan ki te bal otorizasyon poul travay pou kel peye mortgage sa. Epi yon bon maten l leve, tps li koupe. Ou wè sa sa vle di? Moun sa ki te gentan peye anviwon 15 an nan mortgage sa, li pral pèdi kay lan. Paske li pa. li pa gon lòt fòm otorizasyon pou l kontinye travay. Petèt pandan 15 an sa a, genyen de moun ki te gentan fè pitit nan peyi an, pitit la ba l rezidans, petèt pandan 15 an sa a, gen de moun ki vin marye nan peyi an, men genyen de moun tou ki jiska prezan, depi 2010 lè yo te bay tps lan jiska prezan, se sou tps la li kontinye ap viv. Ou wè kisa k ka rive moun sa yo? Gen de moun pa egzanp, depi 2021 ke yo te bay tps lan, se sou tps la li kontinye ap viv.

li koupe pawòl moun ki rantre nan kad pwogram Biden yo, se pa menm li menm ki plis alarman. Desizyon ki plis alarmant lan se desizyon ke ki posib pou Kou Siprèm pran an se ki a trè avèk kesyon tps pou Ayiti. E m santi ke Kou Siprèm ap panche vè retire tps pou Ayiti menm jan li fèt pou Venezuela. Mennan nan moman an. Si tps si kou siprèm retire tps pou ayiti gen yon sèl moun ki gen leverage la nan menl li rele Donald Trump se sèlman li menm ki gen leverage la nan menl ki ka ki ka deside eske lap kenbe tps pou ayiti oubyen eske lap retire tps pou ayiti menan si nou vle onèt avèk pwòp tèt pa nou lè nap tande deklarasyon Donald Trump kote ke li fè konprann ke si se pat li menm ki te pran pouvwa a, pa tap gen yon grenn ayisyen ki rete an Ayiti ankò. Lè wap tande dekla, lè w ap gade ke menm Donald Trump sa ki pa menm ka tann ke tps ou an ki ta pral ekspire an fevriye a, li pa ka tann ke l rive fevriye, li redui l de 6 mwa, li vin mete l pou out, epi w ap poze tèt ou kesyon, èske menm moun sa a, l ap gen volonte pou ke li kenbe tps pou Ayiti? Nou nan mwa me. Ti pyès ap koupe pou Ayiti nan mwa out. Jwen, jiyè, out. Ou rete 3 mwa devan w pou deside kisa w fè. E sèl Bondye k konnen. Paske gen anpil moun menm si yo ta fil pou azil, yo pap gentan jwenn kat travay. Paske pou w fè kat travay, ann pran pa egzanp yon moun ki ta deside fil azil jodi a. Ou pral ka fil kat travay apre 5 mwa si w pa jwenn entèvyou. Nou nan mwa me, jwen, jiyè, out, septanb, oktòb. Ou pral ka fil kat travay nan mwad oktòb. Wap gentan genyen 2 mwa depi ke ou pèdi kat travay ou, depi ke ou pèdi otorizasyon pou travay nan peyi an. Sa se premye bagay. Dezyèm bagay, ann ta di tou ke gouvènman an aple desizyon pou ke li mete sou poz dosye moun ki rantre nan kad pwogram Biden yo. Ou deja konprann tou ke ou ka fè azil lan, ou fè kat travay, epi dosye w la, dosye w la stil sou poz, ou pa resevwa, ou pa resevwa l. Donk, ou se yon moun ki pral viv nan peyi an la, anyway, m pap di plis ke sa. Donk, ou deja konprann ke sitiyasyon yo. ka difisil nan pwochen jou kap vini yo. M oblije lagel konsa. Bondye sèl ki konnen. E sitou pa bliye nan tout sa ki gen pou wè avèk kesyon imigrasyon lè n di imigrasyon nap pale de imigrasyon an jeneral tout sa ou konnen ke ou ka bezwen ki gen pou wè avèk imigrasyon gen yon sèl konpayi ki ka ba w sèvis sa li rele Exploit LLC nimewo nou se 656 204 3262.